Kòman nou ye? M salye nou tout ankò yon fwa e jodi a m konnen anpil nan nou renmen depanse e depans san mezi nou yo toujou fini pa mete nou nan yon pakèt strès. Jodi a nou gen konfrè nou Rummenigge ki pral montre nou kijan nou ka fè yon bidjè pou jere lajan nou. Men anvan tou, se kiyès Rummenigge ye? Rummenigge fè tout etid li nan Peti Seminè Kolèj Sen Marsyal, e apre sa li pral lan li pral janbe an Frans, li pral lan Université de Nantes kote msye pral gradye an 2006 nan ekonomi ak jesyon, msye fè yon metriz an ekonomi ak jesyon, e answit msye pral janbe kay Tonton Sam kote pandan map pale avè w la msye se yon Financial Advisor youn nan pi gwo bank ki genyen Lèzetazini. Msye marye, li genyen 3 pitit fi, e ti medam yo gen yon chanèl YouTube ki vrèman enteresan pou timoun piti e gen konesans ladan tou ki ka vrèman enteresan pou kèlkeswa moun nan. Donk nap jwenn link lan nan deskripsyon an, epi nap jwenn li nan fen videyo a. Men anvan Rummenigge kòmanse ban nou tout detay sa yo, msye fòse m, li di m di nou ke l son fanatik Ajantin. Donk, ann al tande Rumenike k avèk anpil presizyon, avèk anpil detay sou kijan nou ka fè yon ti bidjè pou ede nou jere vi nou, ede nou jere lajan nou nan fanmi nou. Mwen ap di bonjou, bonswa a tout moun. Kòman nou ye? Jodi a nou pral pale de bidjè. Pli presizeman, nou pral pale de kisa ki yon bidjè, ki benefis yon bidjè, avèk ki jan pou nou kreye yon bidjè. Menm jan tou, nou pral pran de twa egzanp kote ke m ap montre nou kòman nou kab kreye yon senp bidjè ki kapab ede nou. Men avan tou, mwen ta renmen di yon kokennchenn mèsi pou Junior Nelson pou envitasyon li a emisyon Kòman nou ka ranje sa. Mwen trè apresye sa e mwen espere nou va benefisye de prezantasyon sa. Sa ki yon bidjè? Yon bidjè se yon dokiman finansye ki pèmèt nou kreye estrateji pou nou ka jere lajan nou ak fè ti ekonomi. Menm jan tou nou kapab di ke yon bidjè se yon gid ki kap di lajan an ki sa pou l fè, ki kote pou li ale. Nan kad yon bidjè pèsonèl oubyen yon bidjè de fanmiy, se kote ke ou mete tout depans ou, avèk tout kòb ou genyen kap rantre kote ke ou konnen ki kote kòb la ap rantre swa se travay ou travay madanm ou travay mari ou ti degaje wap fè nan lari a oubyen se kapab tou ti kòb dyaspora ap voye nan depans lan ou ap gen depans kay depans machin depans transpòtasyon lekòl timoun elatriye, yon pakèt bagay kote ke ou fè yon chita pou ou byen reflechi sou kote kòb yo pase chak mwa pou w kapab genyen bagay sa ekri yon kote. Ki benefis yon bidjè? Kou mwen te di l, bidjè ede w kontwole lajan an, nan sans ke ou konnen egzakteman ki lajan k ap rantre e ki lajan k ap depanse chak mwa. Dezyèm benefis yon bidjè li ap va pèmèt nou tou fè ti ekonomi. Nan sans ke lè ou vin kòmanse konprann bidjè ou, lè ou konnen egzakteman ki kòb ki rantre nan kay la, ki kòb ki sòti nan kay la, w ap va gen yon meyè konpreyansyon de ki kote ou kapab fè ti benefis, ki kote ke ou kapab fon diminye, pa egzanp, si w te konn al nan bal chak dimanch e ke ou wè gen twòp kòb ki sòti pou bal ou kapab fon ti diminye sou bal la oubyen kote ou kapab wè kisa ki nesesè nan depans ou ap fè yo paske tout moun gen yon seri de depans ki nesesè e gen yon seri de depans ki pou lwazi. Kòm nou konnen, pa gen yon konpanyi ki ap travay san yon bidjè. Tout gwo konpanyi ki ap fè lajan nan lemond, nan peyi Ayiti, yo gen kontab, yo gen ajan finansye ki ap ede yo kontwole lajan ki ap rantre nan biznis lan, kontwole lajan ki ap depanse nan biznis lan enben tou mezanmi se menm jan pou nou fòk nou gen kontwòl lajan nou kap rantre lajan nou kap sòti wè ki kote lajan an byen depanse avèk ki kote si se ti foli oubyen ti lwazier ke nou te konn pran chak dimanch e ke wap diminye ladan li. wap pran li 2 dimanch nan yon mwa olye de 4 dimanch. Twazyèm benefis yon bidjè se ke li pèmèt ou diminye strès. Nan pwen bagay ki bèl lè ou pa sousye w de lajan ki gen pou sòti paske ou konnen egzakteman konbyen lajan kap rantre epi ou konnen egzakteman konbyen lajan kap sòti so ou pa nan tèt cho lè fen di mwa a rive ou pa nan grate tèt pou peye kay ou pa nan grate tèt pou peye lekòl timoun paske ou konnen egzakteman konbyen kòb ou fè, ou konnen egzakteman konbyen kòb ou gen ki gen pou sòti nan kay la. Lè ou kòmanse pa fè yon bidjè, premye bidjè a gen dwa pa egzakteman fyab nan sans ke lè ou ap fenk kòmanse depans ou ap mete yo gen dwa pa egzakteman sa Li kapab pran ou petèt 2 a 3 fwa avan ke ou gen yon bidjè ki vrèman stab. Men, se yon bagay, yn fwa ke ou gen chif yo stab, ou gen depans yo stab, ou pa sipoze devye de yo, ou kontinye nan menm lin sa pou ou kapab gen kontwòl lajan an. Premye pa pou kreye yon bidjè, se mete li sou papye. Nou pa kapab fè bidjè nan bouch. Nou pa kapab di, a, mwen konnen gen tan kòb kap rantre gen tan kòb kap sòti map jere li pou yon bidjè kapab efikas fòk li sou papye kote ke bagay yo ekri nwa su blan devan ou pou ou kapab make sure ke ou fè tout bagay yo ou respekte bidjè a si ou marye fòk ou pale de bidjè a a madanm ou oubyen a mari ou paske sa kapab mennen a yon katastròf kote ke ou gen yon moun kap jere lajan an kap fè atansyon a sa ki depanse e ke ou gon lòt moun nan kay la ki ap jis depanse san kontwòl. Donk si ou pa marye, li trè fasil pouw jere bidjè ou paske se yon sèl moun, men si ou marye, fòk ou pale sa ak madanm ou ou ak mariw. Epi, bidjè a se yon dokiman ki trè senp, nenpòk moun ka fè li. Depi ou konn fè adisyon, depi ou konn fè soustrasyon, ou kapab fè yon bidjè. Pi devan, mwen gen poum pran yon egzanp avèk nou kote map fè yon bidjè sou òdinatè, sou Microsoft Excel, men nenpòt moun kapab fè yon bidjè, depi ou gen yon papye a yon bout kreyon, ou kapab fè yon bidjè. Kòm mwen di nou, avèk bidjè a, pap gen strès ankò, oubyen strès la ap diminye, paske ankò yon fwa map repete li, wap konnen egzakteman konbyen kòb ou fè pa mwa, epi ki depans ou gen pou fè nan mwa sa. Donk, An nou pase a yon premye egzanp. An nou kòmanse avèk egzanp fanmi Nelson ki nan Pòtoprens. Si w ap gade dokiman Excel sa, w ap wè Microsoft Excel, w ap wè mwen gen 3 paj. Yon paj ki se kòb ki rantre, an anglè yo di sa income, kòb ki rantre nan kay la, nou gen mari an ki ap travay, nan egzanp pa nou an nou gen yon madanm avèk yon mouche epi yo gen timoun, aparaman nou kapab wè atravè egzanp sa yo gen moun ki aletranje konn fè ti transfè pou yo e aparaman tou gen yon ti degaje ke nou pa konnen ki sa li ye, li kapab yon travay sou kote oubyen yon ti woulman ki konn rantre kòb nan kay la tou. An dezyèm paj la se paj ki pale w de depans ki fèt nan kay la. An w ap kapab wè nou gen pou n pran sa an detay men m ap montre nou an sa li ye. Epi twazyèm lan se yon prezantasyon ki ba w yon pwendvi jeneral de kòb ki rantre, depans ki fèt, pwojeksyon ou ki an ble epi sa ki pase aktyèlman nan mwad jiyè a. Donk, premyeman, lè w ap fè yon bidjè, ou bezwen 3 paj sa yo. Atlis ou bezwen 2 paj sa yo. Kòb ki rantre avèk depans lan. Epi detay la, ou kapab fè li de manyè jeneral. Kòb ki rantre an, fòk ou konn sa k ap rantre nan kay la. So, nan ka sa, nou gen mari an ki ap travay, ki gen yon bèl ti travay nan men li, epi li ap touche 3 mil dola pa mwa. Donk, bidjè a se yon bidjè yo fè. avan mwa a rive. Sa vle di ou kapab set up li pou tout pou tout ane a. Paske ou konnen toutotan ke mari a ap travay, li ap touche 3000 dola pa mwa. Diferans ki gen antre pwojeksyon an avèk aktyèl la, se ke yon egzanp byen senp, ou kapab genyen kote ke si se nan peryòd an nou di Noel, Mari a kapab gen yon ti bonus, patwon an gen dwa kontan de travay mari an, li ba l yon ti kòb anplis. Men nou konnen ke salè de baz mari an se 3000 dola. Travay madanm lan, madanm lan ap travay tou, li touche 1000 dola pa mwa. Epi yo gen ti degaje ke yo fè sou kote, yon ti woulman, nou pa konn vrèman sa li ye, men se pa sa ki enpòtan an. Enpòtan an se ke antre ti degaje a avèk transfè ki konn soti de letranje, yo pwojte ke yo ap gen 300 dola an plis nan men yo, an plis de kòb salè mari avèk salè madanm lan. Donk mari an touche 3 mil dola, Madanm lan touche mil dola epi yo gen espwa sou ti degaje sou ti degaje deyò a avèk kòb transfè pou yon montan de 300 dola. Donk yo pwojte ke pou mwad jiyè a ap gen 4300 dola ki ap rantre nan kay la. Donk nou kapab di 2 pri 2 kòb sa yo se kòb ki fiks yo ye. An nou mete yo an jaune. Kòb fiks yo, yo an jòn paske n konnen toutotan ke mari an ap travay, toutotan ke madanm lan ap travay, kòb sa a ap rantre nan kay la. Kòb sa a se yon varyant li ye, an nou mete li an, an n mete l an woz. Yon bèl ti koulè, m gen 3 pitit fi, yo renmen woz, an n mete l an woz. Donk. Sa se pwojeksyon pou mwad jiyè a. Donk aktyèl la, sa se sa ou fè a la fen mwa a. Kote ke ou chita a madanm ou, ou regade bidjè a pou ou di kisa ki rantre nan mwa a, kisa nou fè avèk kòb yo. Donk nou kapab wè vrèman vre mari an touche 3000 dola pou mwad jiyè a, madanm lan touche 1000 dola, epi yo genyen ke 250 dola ki rantre nan kay la an ti degaje a avèk transfè moun aletranje voye pou yo. Donk sa vle di nou vin gon diferans de mwens 50. Donk mwens 50 sa li pa twò li pa twò pwoblèm. Men an nou di ke se yon endikasyon kote ke wap konnen egzakteman kòb ki rantre nan kay la kote ke ou di ke m te pwojte 4300 dola men se 4200 dola ayisyen ki rantre nan kay la ann pran depans la kòm mwen di nou lè wap fè bidjè w premye bidjè premye mwa dezyèm mwa avèk twazyèm mwa li gen dwa pa fin twò egzak men ofira amezi wap set up bidjè ou, wap kontwole lajan kap rantre nan kay la, bidjè ou gen pou li vini egzak, kote ke ou wap konnen egzakteman depans ou fè chak mwa, kote ke wap wè ki depans ki nesesè ak ki depans ki pa nesesè e koman wap jere lajan ou. Donk, Pou la fami Nelson, bidjè mansyèl yo pou mwad jiyè a, yo gen yon kay yo peye pa mwa, yo peye 1500 dola pa mwa. Nou konnen sa son kòb ki fiks paske toutotan yo nan kay la, yo ap toujou peye kòb sa. Kòb manje, sa se kòb pou y al nan mache, achte achte manje, fè manje nan kay la. An nou di sa se yon kòb ki varye paske sa pral depann kote ke si gon mwa an nou di mwad Noël kote ke yo gen dwa fè bèl ti fèt ou byen si gen fèt ti moun yo ki rive gen dwa gen plis manje ki depanse, kòb manje ki depanse. Sa se kòb telefòn kote ke yo peye telefòn, marye a gon ti telefòn, madanm nan gen telefòn. Donk sa son kòb ki fiks. N ap mete li an tan ke fiks. Kouran, si kouran kay la, fòk yo peye edeyach pou yo gen limyè. Donk sa son kòb ki fiks. Dlo nan kay la, sa son kòb ki fiks. Nou pral wè egzakteman sa m pral eksplike nou sa k fè aktyèl la diferan. Men nou konnen sa yo se kòb ki fiks kote ke nan sans kòb sa a depans sa yo ap toujou fèt nan kay la kwa kil ariv. Konpayi entènèt ki bay entènèt nan kay la kote ke. se 60 dola pa mwa. Yo gen yon ti machin ke y ap woule, ti machin nan pa fin twò an sante, donk yo pwojte yo kapab depanse yon 200 dola pou kenbe machin nan an sante. 200 dola sa tou rantre nan kad kote ke fò yo met gaz nan machin nan. Ok, kòm yo gen timoun, yo peye 180 dola pou gadri timoun yo, yo peye 250 dola pou lekòl timoun yo. Donk, an nou di 2 pri sa yo, toutotan timoun yo al lekòl, epi mouche a madanm al travay, pri sa yo se pri ki fiks. Yo peye asirans machin nan, 250 dola. Yo gen yon dèt kat de kredi, yo gen ti sòti yo fè lè y al nan bal, lè y al nan sinema. Ti bagay sa yo, se bagay ki pa fòseman fiks, ki ka varye avèk yo gen meton kòb pou ijans, si gen ijans nan kay la. Donk kote ke wap wè ke vrèman pap gen anpil ki nesesè ou mete ou konnen sa ki enpòtan yo ou konnen sa ki pa enpòtan. Donk sa se pwojeksyon yo te fè pou mwad jiyè a. Donk aparaman sa ki rive nan mwad jiyè a alafen mwad jiyè a yo chita mesye a madanm chita pou yap gade bidjè yo yo wè ke vrèman vre yo te depanse 1500 dola pou kay la Ah, bon mwen mete nan, ok, nan met koulè apre. 1500 dola pou kay la. Manje, yo te depanse pou 475 dola manje nan kay la, ki bon, sa di yo respekte bidjè a. Yo peye telefòn nan kòm sa dwa, telefòn nan yo peye l. Aparanman kouran an te vin yon ti kras pi chè. Ki pa grav, men yo konnen ke an baz yo se 65 dola, genlè yo depanse plis kouran nan kay la mwa sa. li fè chalè, petèt yo te mete vantilatè, donk yo peye plis. Dlo tou, aparaman dlo an on ti jan bese, petèt ke yo pa itilize on pakèt dlo, donk yo pa chaje yo tout kòb lan. Donk sa bon, kote ke w wè la, yo depati bidjè a de 13 dola, e ke nan sa, yo gen 4 dola benefis, paske yo pa peye 65 dola, 25 dola ke yo te pwojte a. Entènèt yo peye konbe entènèt la. Reparasyon machin aparaman priyè a monte gras la desann yo pa peye yo pat depanse kòb nan machin nan pou repare machin nan. Donk ki yon bon bagay. Gadri timoun yo yo peye pou gadri timoun yo, yo peye pou lekòl timoun yo, yo peye pou asirans machin nan. Yo gon dèt kat de kredi ke yap peye, yo peye 100 dola a. Ahh aparaman ti sòti sinema yo pa fè yon pakèt sòti nan mwad jiyè a yo depanse 10 dola petèt se pou yon ti sòti ahh yonn nan timoun yo ok donasyon se kapab donasyon legliz zèv yo fè nan fanmi yo moun yo bay ti lajan pou ede fanmi yo ozalantou yo oubyen nan legliz yo yo bay 150 dola yo respekte bidjè a yo bay 150 dola. Epi gon dèt yap peye tou yon ponya ke yo te pran 225 dola nou wè ke yo peye li epi sa son ijans kote ke yo mete 100 dola nan bidjè yo antan ke ijans ke si gon pwoblèm ki rive nan kay la yo konnen yo gon 100 dola ki la pou sa pou depanse. Donk nou kapab wè pwojeksyon yo te 3723 dola. E nou kapab wè pwojeksyon kòb rantre yo se 4300 dola ki bon sa vle di ke yo konnen konbe kòb ki rantre nan kay la yo konnen konbe kòb yo te pwojte pou yo depanse donk rès kòb la li vin sanse yon benefis kote ke yo kapab kite kòb sa nan kanè yo pou yo fè ti benefis pou yo fè ti sevin yo donk Aktyèl lan, sa yo te pwojte a, avèk sa ki rive nan mwad jiyè a lafen mwa a, yo wè ke yo gen 381 dola ekonomi yo fè paske yo te pwojte yo ta pral depanse pou mwad jiyè a 3200 3723 dola men an reyalite yo depanse 3342 dola donk yo gen 381 dola ke yo pat depanse an plis nan mwa sa. Sa vle di ke kòb sa son kòb ki prale sou kòb ki rantre an, donk se kòb ki prale nan bank yo pou fè ti ekonomi. Donk la nou kapab wè detay mwa jiyè a. Ok. Yo te prevni ke ap gen 4300 dola ki ap rantre nan kay la. Aparaman se 4250 ki rantre sèlman. Donk yo te a dekouvè de 50 dola. Men nou pa bezwen okipe n twòp de chif sa paske toutotan ke sa yo depanse avèk sa ki rantre nan kay la nan aktyèl la son chif pozitif donk yo bon donk aparaman bòn chans pou yo yo pa yo te pwojte yo tap depanse 3723 dola an reyalite yo depanse ke 3342 dola donk ki vin ba yo diferans nou te wè nan pay sa 381 dola donk nou vin wè ke yo gen yon 381 dola diferans ki rete nan men yo. Donk sa ki vin fè ke nan kay la gen 4250 dola ki rentre nan kay la, nan mete lan ver, paske se dola ver. E pi nan depans kay la, nan mete lan wouj. An nou chwazi yon woz petè, paske wouj lan tro vif, nou pa pwè nimewo a. moun yo depanse an aktyalite 3,342 dola ki fè ke yo vin fè yon benefis, yon ekonomi an nou di kòb ki pa depanse nan kay la de 908 dola. Kote ke lè yo te fè yon pwojeksyon yo tap fè yon ti ekonomi 500 dola, 577. Donk akoz ke yo pat depanse nan. tout kòb yo te previ ke yo tap depanse an, yo te fè yon ti benefis. Donk, kòb sa, plis kòb yo te pwojte an vin fè ke an reyalite yo fè yon ekonomi 908 dola. Donk, m kapab di ou fanmi Nelson pou mwad jiyè a, yo respekte bidjè yo, yo pa depanse twòp kòb paske yo konnen konbyen kòb ki rantre nan kay la. Yo konnen konbyen kòb yo te previ pou yo depanse, yo fè ti ekonomi yo, yo mare senti yo, yo fin fè yon benefis, yon ekonomi de 908 dola. An nou pran yon lòt egzanp. An nou pran egzanp bidjè fanmi Nelson pou mwa. jen 2020. Kòm nou konnen fanmi an, gen mari a madanm, nou konnen mari touche 3 mil dola, nan pwojeksyon li, madanm nan touche 1000 dola, yo konnen ant transfè moun letranje ap voye ba yo avèk ti degaje yo, yo gen 300 dola, kòm nou te wè nan premye egzanp lan tou, donk yo previ yon pwojeksyon de 4 mil 300 dola ki ap rantre nan kay la pou mwa jen 2020. A la fen mwa jen, yo ap gade sa ki rantre nan pa rapò aktyèl pa rapò a pwojeksyon yo. Vreman vre, mari an touche 3 mil dola. Madanm lan te gen 2, 3 jou li te malad, li pa t al travay. Donk nou wè kote ke madanm lan pa touche mil dola li te konn touche an. li touche 800 dola pou mwad jen an olye de 1000 dola e ti degaje an yo pat ka fè li paske madanm lan te malad epi pat gen transfè ki te rantre nan kay la donk ki vin fè ke pwojeksyon yo te 4300 ke bagay sa yo se fiks ke konnen ki fiks men aktyèlman kòb ki rantre nan kay la se 3800 dola kote ke nou vin wè yo vin gon diferans mwens 500 dola pa rapò a pwojeksyon yo. An nou gade depans ki fèt nan mwad jen an. Donk nou konnen yon seri de depans ki fiks kòm nou te wè nan premye egzanp la. Nou konnen kay fè pati de depans ki fiks yo kote ke nou wè yo peye yo pwojte pou yo peye 1500 dola kay la paske yo toujou nan kay la yo pwojte pou yo depanse 475 dola pou telefòn 475 dola pou manje 38 dola pou telefòn, dlo, entènèt pou kay la. Pri sa yo fiks. Reparasyon machin, sa pral depann de sa ki rive, gadri an, lekòl timoun, asirans machin, fòk yo peye sa yo. Kat de kredi, ti sòti sinema. avèk donasyon, ponya, ijans, tout pri sa yo se bagay ki pa fiks men ke depans ki rive nan kay la. A la fen mwad Jwen an, yo gade pwojeksyon yo epi yo gade sa ki rive nan mwa a, yo wè ke yo te peye kòb kay la, yo wè ke pa rapò a depans ki fèt nan kay la, ke yo te vin depanse 480 dola olye de 475 ki pa twò mal paske yo still pre bidjè yo sa yo te pwojte entènèt peye kòm sa dwa kouran peye kòm sa dwa kòm mwen di se an jen petèt ke gen chalè Donk, yo depanse yon ti kòb anplis pa rapò a sa yo pwojte. Ke yo kapab fè ajisman an tou, n ap wè. Nan lòt ane, kòm yo konnen nan mwad jen avèk jiyè yo toujou depanse plis kòb, yo kapab fè ti ajisman sa nan bidjè yo. Men bon, dlo yo peye 21 dola olye de 25 ki bon. Yo fè yon ti ekonomi nan dlo a, entènèt peye. Annou gade la. Aparaman, Machin nan te ba yo pwoblèm. Yo te panse ke yo t ap depanse 200 dola pou machin nan, men yo depanse 500 dola paske machin nan ba yo pwoblèm. Ki vin fè la gen yon chit de 300 dola. Fòk yo peye gadri timoun yo, fòk yo peye lekòl timoun yo, fòk yo peye asirans machin nan. Tout pri sa yo fiks, yo peye. Kat de kredi an yo peye l. Ti sòti sinema, yo te pwojte. 100 dola aparaman yo fè ti sòti petèt mouche tal nan bal madanm tal nan bal ti moun tal nan sinema yo depanse 50 dola ke on ti ekonomi paske yo te pwojte 100 dola pou mwa a ou konnen ti moun yo pap fan anyen epi donasyon ant legliz avèk moun yo soutni yo bay yo peye 150 dola epi dèt ponya yo te pran yo peye kòb la bak ijans nou konnen madanm lan te malad fòk li tal lopital gon 100 dola ki depanse donk sa nou vin wè pa rapò a pwojeksyon yo te fè nan debi mwa a pou mwad jen an avèk ala fen mwa sa ki vrèman vin depanse nan mwa a nou kapab wè ke yo depanse plis ke sa yo te pwojte a donk yo panse yo tap depanse 3723 dola. yo depanse 3,987 dola ki fè ke yo gen yon diferans de mwens 264 dola. Sa vle di ke la, kòb sa la son kòb ki prale, ki pa pral nan ekonomi yo paske yo depanse plis. E nou kapab wè tou nan kòb ki rantre nan kay la, se 3,800 dola ki rantre nan kay la paske madanm lan te fè de twa jou li pa al travay. Epi nou wè ke sa ki depanse nan ka la pou mwa a se 3800 kote ke nou deja wè ke mwad jen an pa t yon bèl mwa pou fanmi an. Donk an nou gade pwennvi jeneral la. Donk sa ki vin pase. Yo te pwojte 4300 dola ta p rantre nan ka la. se 3800 ki rantre. Yo te pwojte yo tap fè depans manje avèk nan kay la pou 3723, se 3987. Donk ki vin fè olye ke yo vin fè yon ekonomi, se yon pèt yo fè nan sans ke yo obli, yo vin gen depanse an plis 187 dola pa rapò ak kòb ki rantre nan kay la. Donk, pa rapò a bidjè, ou wè ke son diferans 764 dola, men pri sa nou pa tro gade li. Sa nou ap jere, se sa ki rantre aktyèl nan kay la, avèk sa ki depanse, kote ke nou wè, bidjè a pa respekte, paske sa yo te vle, yo te vle fè ekonomi, men nan mwad jen an, son pèt yo fè de. 187 dola. Donk, an nou revize sa nou sot aprann la. Donk, o final, sa nou aprann, se ke li trè zenpòtan pou ou gen yon bidjè. Ou pa bezwen yon milyonè oubyen ou pa bezwen yon biznis pou gen yon bidjè. Nenpòt moun ka kreye yon bidjè. Bidjè a, kote ke ou fè mete kòb ki rantre nan kay la, ou mete depans ki fèt nan kay la e ke li ap ba w yon kontwòl sou lajan ki rantre, lajan ki depanse e li ap pèmèt ou fè ti ekonomi nan kay la. Li ap pèmèt ou Pran sa ki esansyèl, fè defans ki esansyèl, diminye nan depans kòm nou te wè nan egzanp mwad jiyè a, diminye nan depans ki pa esansyèl yo, kote ke lè yo te pwojte yo tap fè yon ekonomi de 577 dola, men paske yo te pat sòti twòp, al nan sinema, pat depanse twòp kòb nan kay la, yo te vin arive fè yon benefis, yon ti ekonomi de 908 dola. Donk Junior, mèsi anpil pou emisyon ou an, pou envitasyon ou nan emisyon Kòman nou ka ranje sa. Mwen kontan patisipe. Mwen ap kontinye gade YouTube channel lan, m ap kontinye aprann de ou menm e mwen espere anpil lòt moun ap benefisye de videyo sa. Mèsi anpil pou envitasyon an ankò.